Tou nou etire ban nan espas kote l te ye dèyè a, nou vin mete l nan lari an. Rezon ki fè nou mete l nan lari an, se paske nou pa gen kote pou nou pran edikasyon, nou pa gen kote pou nou resevwa sa ke pwofesè yo ap vin ban nou. Alò nou mande FNE li menm pou li degaje l kou mèt Janjak pou l etire elèv yo nan sitiyasyon sa. Tout yè nou te vini la, an palan de lendi, Nou vini kote ki te genyen lapli ki ap tonbe, elèv yo rete nan lari an, sa vle di pa gen espas kote pou nou rete, se nan lari an. Menm nan espas kote yo fè anga a, mèt tè a pa deside bay li ankò. Alò, tout sa yo motive nou pou nou pran lari an maten an, pou nou mande FNE pou l degaje l kou mèt Janjak, pou l bay elèv yo posibilite pou yo al lekòl. Alò, nou tout se elèv, m panse ap gen egzamen Leta. Nou panse tout elèv pral sibi egzamen leta, nou menm tou n ap sibi egzamen leta. Èske nou ap gen yon egzamen espesyal? Paske lè yo voye egzamen an, li vini pou tout moun, pou tout elèv an jeneral. Alò, nou menm nou pase tout tan sa a, nou nan twa semèn, depi lekòl louvri, nou menm nou poko ale lekòl. Alò nou ap mande FNE li menm kisa lap fè nan sitiyasyon sa. Fòk li degaje l le pli vit posib pou nou sòti nan lari a. Alò si tout fwa li menm li pa deside etire nou nan lari a, nou menm nap pase a laksyon. Te gen lekòl la ki tap konstwi epi nou te nan espas zè a, men espas zè a pat pou nou. Konnya mèt li reklame l espas zè a konnya pou nou ta gen lokal sa men FNE poko janm di nou anyen kisa pou l di avè nou. Jiska prezan nou nan lari, nou pa gen kote pou nou ale. Nou pa konn ki bò nou prale. Jan madam nou sot pale talè a, elèv la sot pale talè a, si tout fwa FNI li pa di anyen avèk elèv yo, e nou menm, si tou elèv NSK nou pral konpoze egzamen leta, nou nan 3 semèn deja depi lekòl la ouvri. Nou poko, nou poko nou menm nou poko ka gen yon nòt nan kay nou, nou poko ka di A, nou poko ka di B. Si tout fwa FNE li menm li pa pran yon desizyon final avèk elèv lise Depreville yo, nou menm elèv lise Depreville yo, n ap pase a laksyon.
Nou pral swiv 3 semèn nan kote ke tout lekòl yo ouvri epi nou menm nou lan lari chak jou nap mache nou pa ka jwenn kote pou nou vin lekòl. E yè lapli tonbe sou nou la kote ou wè nou mete ban yo la lapli tonbe sou nou e nou mouye e menm rive lakay nou gen timoun ki tounen tè. E nan sitiyasyon nou te ye dèyè a, sa vle di nou di, nou pap ladan ankò. Sa vle di tou toujou, lè w lan lari a, bagay lan pou yo ret byen pwòp. Epi pandan w rantre nan sal de klas kote w ap aprann edikasyon, epi ou sal, ou tounen peny ti dan. E gen menm elèv ki konn arive pèdi inifòm yo, e klou chire yo. Sa vle di, se pou nou yo fè espas la, e n ap mande l pou yo kapab ba nou espas la, epi pou nou kapab aprann. Pase edikasyon pa ka fèt nan salte. Mwen te menm anonse
Ministè Edikasyon Nasyonal pwoblèm sa a depi mwa de jiyè, men nou pa t panse li t ap pèsiste, piske FNE te vin la, yo ba n garanti, yo di nou, an oktòb n ap antre dirèkteman nan lekòl la. Bon, nou te gentan kontan, atèl pwen nou pwograme, nou fè enskripsyon, epi nou dakò ke lekòl la e ladan l n ap ye. Nou fè tout planifikasyon pou nou antre, e nan dènye moman an nou vin ap swiv ke pa gen moun ki di nou anyen. Piske pa gen moun ki di anyen, bon nou kontinye rete ap swiv. Nan ka sa a tou, nou te gentan fè plizyè demach oprè de direktè depatmantal la deja pou n esplike sitiyasyon epi ekri l nòmalman. Nou te ekri l, nou wè li ba nou repons favorab, li te di nou bon y ap fè tout mwayen posib. Epi nan dènye moman yo la a, jiska prezan li poko ba nou repons favorab pou l di nou ki jou n ap antre nan batiman an. Definitivman elèv yo vin la chak jou. Lè yo vin la, yo remake pa gen lekòl mèt nan, yo kòmanse fè mouvman. Yo vin nan dènye faz la kote yo pran ban yo, yo mete yo nan lari a, yo di lari a se sal de klas yo. E si nou gade se yon sitiyasyon ki ka kontinye toujou, paske si l rete konsa, yo pral pase nan lòt faz yo di m ke y ap anvayi espas sa. E se li menm nou pa t vle rive ladan l pa fòs, men se sa yo fè, se yo menm ki fè l avèk nou paran yo, bon nou pa ka di yo anyen, nou oblije rete ap tann sitiyasyon. Men sitiyasyon wè la se sa k vin rive dejenere. Yo pa lekòl, yo wè pwoblèm nan anmèdan, yo pran ban yo enstale yo nan lari a pou yo di e la k sa l de klase yo moutre leta lan ki sitiyasyon yo ye. La nou nan nouvo lokal FNE depi apre tranbleman de tè 14 out 2021 li te pran responsablite pou l konstwi pou nou. Nou menm nou gen 3 zan nou nan yon anga la kote nou nan sitiyasyon ekstrèmeman difisil. Kote lè nou vin lekòl lan depi l fè 11 è nou vin pa ka ret nan sal de klas yo chalè ap tiye nou. Depi lapli tonbe. Pwoblèm pi rèd. Ou nan sal la e kòm si ou kapab di ou nan pak kochon pase pye w nan labou, epi klou nan ban yo, inifòm ou ap chire, dokiman nou yo ap pèdi. Si n bliye youn nan lekòl lan, lapli tonbe, nou pa bezwen gen espwa sou li ankò. Epitou dezyèmman, n ap soti ekstrèmeman lwen. Nou gen twa semèn depi n ap mache vin la. Imajine nou ap sòti lakay nou a 4 è di maten, n ap janbe dlo pou nou vin lekòl la, nou vin la nou konstate pa gen lokal. E lòt lokal la dezòmè nou pa antre ladan l paske kote edikasyon ap fèt n ap gade aletranje, sa pa espas menm kote pou ta menm gade bèt. Men nou fè 3 zan ladan l men ane a dezòmè nou deside nou p ap ret nan lokal sa ankò.

Timoun yo pa mande al lakay yo, yo pase tout jounen an la ak monte desann, kouri monte desann paske yo bezwen yon kote pou yo rete. Lè yo sòti lakay yo, paran yo voye yo lekòl, yo konnen nan lè dezè, midi, y ap rantre lakay yo. Men nan lè sa granm maten, lè nou voye nou lakay nou, ki sa nou voye nou al fè? Lè nou rive lakay nou, ki sa nou pral fè? Ban nou lekòl FNE! Tanpri silvouplè FNE, n ap mande nou, fè nou gras, ban nou lekòl la pou nou travay. Mèsi anpil FNE, n ap tann repons nou. Pa lefè ke m gen yon lekòl prive. ki fonksyonèl pou m ta gade wè elèv lise yo k ap mete rad sou yo chak jou ap pase la, sa fè m mal anpil e se sa k fè yè m te oblije deplase al rankontre delege depatmantal la ki se Polemon Michel m te fè yon mizankontèks avè l li fon ti pale avè l pou wè kòman Li ta ale nan echèl ki pi wo yo pou pèmèt elèv yo pa ta viktim jan de enjistis sa. E li te menm garanti m ke si pa gon mouk di li menm antanke otorite zòn nan tou l ap jwenn avè m pou ke nou leve defi sa. Paske jan elèv yo ap fè, ap sibi an li pa nòmal. E sa rive ke lane pase m viktim de menm E bagay sa yon agresyon kote ke si map montre nou la men tòl lekòl mwen pete, elèv mwen pran kout wòch, tou sa le fè ke pou menm afè bagay grèv sa, men jodi an si yo fè yon apateman pou loje lekòl lise a m pa wè ki pwoblèm ki gen nan sa pou yo kenbe lekòl la an otaj yo pa vle bay elèv yo kote pou yal lekòl. Yo pran pretèks ke yo di se le fè ke enjenyè k fim lan li fèl li pa touche, m pa kwè elèv yo responsab sa. E sesi n ap mete tout nou menm, tout fòs nou, tout kouraj nou avèk popilasyon Otginaudé a, avèk elèv lise yo pou ke yo rantre lekòl la. Si semèn sa, nou pa fin di semèn, si jodi a pa gen yon mo ki di.